Li fè egzakteman 4 è ak 3 minit nan tout studio nou. Nou di nou tout bonswa. Mèsi paske nap koute radyo kiskeya. Byenvini nan dezyèm parèt jounal 4 è pou semèn nan. Jodi a se mardi 23 jen 2026. Kòm dabitid, mwen se Dodley Orelus ak Gabriel René ki nan mikwo yo pou prezantasyon jounal la. Apre midi a se Antoniel Bien Aimé ki sou konsòl la pou manèv teknik yo. Bonswa Antoniel, bonswa Gabriel. Bonswa Dodley, bonswa Antoniel, bonswa tout moun. Byenvini nan dezyèm parèt jounal 4 è pou semèn nan. Men kèk nan pwen n ap gen pou n devlope nan jounal la apre midi a depi plizyè jou. Anpil chofè taksi, moto ak machin nan zòn metwopolitèn nan gen gwo difikilte pou jwenn gaz pou fonksyone. Chofè sa yo mande leta pran responsabilite l nan dosye sa. Komisè gouvènman Okay lan, mèt Pierre Wilner Dormevil fè konnen SDPJ nan twazyèm vil peyi a jwenn otorizasyon pou mennen ankèt sou dosye lanmò ansyen ajan egzekitif enterimè komin Arnikè a Ludger François Yo te dekouvri kadav li nan yon jaden pwa kongo. Malgre operasyon lapolis te mennen jou pase yo nan baz gang Kokorat San Ras nan Ba Latibonit lan, sa pa anpeche yo enstale pòs peyaj nan lokalite Myèl ak pòs Pye Wo, daprè jounalis Wensonn Gustave. Li fè konnen 54 lokalite ki nan Lyankou yo toujou sou kontwòl bandi. Nan Mirbalè, lapolis kraze ayè lendi a ak kout gaz lakrimojèn yon manifestasyon yon gwoup moun nan sosyete sivil la t ap òganize pou mande lapè nan vil la. Dirijan mouvman sitwayen angaje pou depatman Sant, Robenson Mazarin, fè konnen manifestan yo deside kontinye batay la malgre lapolis kraze mouvman an. Mond medikal la pa kache endinyasyon l aprè lapolis fin kraze manifestasyon etidyan Fakilte de Medsin Inivèsite Leta yo tap òganize ayè lendi a devan rezidans ofisyèl Premye Minis lan pou mande reouvèti lopital jeneral. Doktè Elysée Louissaint ki nan Inyon Medsen Ayisyen yo soulinye reouvèti lopital jeneral se pa yon opsyon, se yon nesesite nan enterè popilasyon an. Bò kote pa l, dirijan Rasanbleman Fòs Pwogresis Dayiti yo, Doktè Renan Armstrong Charlot denonse sa l rele yon dezas sanitè ak akademik, epi lonje dwèt li dirèkteman sou neglijans konplis Primati ak tout Premye Minis lan. Youn nan ajan egzekitif enterimè komin Gresye, Corielan Wadlèn, li pote presizyon sou enstalasyon yon nouvo direktè nan mache Camero ki twouve l nan mòn a Chandèl, pandan l pran distans li ak deklarasyon kazèk Jean Wilson Joseph ki fè konnen Mache a pa anba kontwòl lameri. Ministè kilti ak kominikasyon kreye yon komisyon sou pwojè lakou Bwa Kayiman an. Komisyon sa ki gen yon delè yon mwa pou pwodui rekòmandasyon li yo, genyen ladan l Doktè Watson Denis, Manbo Carole Demesmin, Doktè Ginette Pérodin Mathurin, Mèt Nathalie Joacham Cyprien, Ougan Jean Herby Roc, moun plis konnen sou non Bilolo Kongo, Pwofesè Laënnec Orbon ak Pwofesè Victor Benoît. Pi pre nan aktyalite a, lòt bò dlo, lame Ris la lanse yon atak aprè midi a sou vil Kryvyi Rih, lakòz 11 moun pèdi lavi yo pou pi piti, alòske gouvènè Oblast Dnipropestrovsk lan fè konnen gen 3 lòt moun anplis ki mouri epi genyen 32 lòt moun ki blese. Otorite yo anonse bilan atak Larisi a pou jounen an ap kapab vin pi lou kote l pase ak 14 moun ki pèdi lavi yo san konte 8 lòt moun ki mouri nan vil Oblast Dnipropetrovsk ak 3 lòt nan vil Nikopol. Pandan prezidan iranyen an, Masoud Pezeshkian, ap fè yon vizit jodi a nan Pakistan, Sekretè Deta ameriken an, Marco Rubio, bò kote pa l, ap kòmanse yon vwayaj nan zòn Gòlf Pèsik la. Negosyasyon ant Iran ak Etazini yo pral kontinye nan peyi Lasuis. Yo anonse yon reyinyon chak semèn ak plizyè gwoup k ap travay sou kesyon nikleyè, sanksyon ak rekonstriksyon epi pwoblèm ekonomik. Nan diskisyon sa yo, se Pakistan ak Katar ki pral jwe wòl mitan jwèt nan yon seri diskisyon ant Washington jisteman ak Teheran. Deklarasyon Prezidan ameriken Donald Trump ap fè fè te fè kont Premye Minis Georgia Meloni yo kontinye pwovoke kòlè ak gwo tansyon diplomatik ant Wòm ak Washington, prezidan ameriken an te deklare nan yon entèvyou li te bay nan telefòn sou chèn italyèn nan kòmkwa chèf gouvènman an te sipliye l pou l fè yon foto avè l Li te dwe kontan paske m te pale avè l, mwen pa t oblije pale avè l non, men li te sipliye m pou n fè yon foto ansanm, li te fè m pitye Se deklarasyon Prezidan Donald Trump. Men nan demen, Prezidan Donald Trump ta pral retounen ankò sou rezo sosyal Truth Social li pou l kapab kontinye rabese popilarite Meloni nan peyi Itali. Epi nap gen pou n pale sou lanmò ansyen prezidan Bank Santral peyi Lèzetazini, Rezèv Federal Ameriken nan, Alan Greenspan ki mouri li te genyen 100 lane. Rete branche pou devlopman tit sa yo ak lòt ankò jis aprè poz la.